Bonit eske operasyon yo kanpe eske la polis toujou ap kwape bandi yo kòman sitiyasyon ye nan latibonit se sa nou pral mande Andre senlwi nap di bonjou e byenvini sou karayib FM.
Bonjou mesye Guerrier Dussel, bonjou Ronald Duzhomme, bonjou Johnny Ferdinand, bonjou tout oditwa radyo karayib e bonjou tout entènot yo, E nou di bonjou ansanm avèk tout mesye kowalisyon otodefans k ap goumen anfas gang ou konprann pou wè si te kapab gen alemye nan peyi a espesyalman nan ba Latibonit la e nou swete bòn fèt kòm yo di men mye vo ta ke jamè e nou swete bòn fèt ansanm avèk enstitisyon polisyè la nou felisite yo tou pou travay ke y ap fè. pandan nap tou pwofite e di bòn fèt ansanm avèk radyo TN tele karayib konprann nou di yo bon travay e vrèman 77 an pa 77 jou ou konprann sa fè nou plezi pou nou pale maten an la sou antèn radyo karayib de pwoblèm ki genyen nan pa latibonit la. Wi e depi aprè dram sa ki te rive kote genyen anviwon 4 polisye ki te mouri pami yo chèf operasyon utag lan Manno kòman sitiyasyon an ye eske lapolis lan toujou prezan gen de operasyon k ap mennen kòman sa ye? Bon, yonn nan bagay nou menm nou twouve ki parèt anòmal, pandan ke mesye sa yo fin tonbe nan fason ke yo tonbe a, nou menm nou te panse ke t ap genyen vrèman yon veleyite, t ap genyen yon mache prese, ou konprann, de fason planifye, byennantandi, pou ke yo te arive. tire revanch menm polisye sa yo ki tonbe alò fòk mwen di sa tou gen se pa premye fwa lapolis ap fè travay sa oubyen pouvwa santral la menm lè polisye mouri sitou gang gran grif teworis savyen sa yo menm yo te pran 6 polisye deja nou konnen ki travay yo fè avèk yo lè w panse. Se te la polis pral reyaji, pa gen anyen ki fèt. Ebyen koulye a, nan polisye sa yo ki tonbe nan Robert, ou konprann mwen kwè katriyèm seksyon Senmak. E koulye a nou menm, nou panse ke la polis t ap jwe tout entelijans li, tout mwayen nesesè, ou konprann, pou yo te atake nan zòn nan. E pa gen anyen nou menm nou wè k ap fè nan moman n ap pale la a. Paske mesye yo menm, Yo toujou rete nan zòn nan de fason estratejik. Zòn nan se yon zòn te kapab di ki trè estratejik e m kwè ke si lapolis li menm li ta vle fè yon bagay, ou konprann, serye, ou konprann, fòk li menm li ta itilize de mwayen, menm lè e pa ta de mwayen trè sofistike, men fòk ta kapab gen mwayen vrèman tankou de dwòn, ou konprann, ki pou. atake nèg yo anlè fòk ta gen elikoptè pase kote yo ya kòm nou di li trè estratejik ebyen zòn Wobè a la nou kwè ke son zòn si lapolis ta vle yo konn gen de gen plizyè kote pou yo atake nèg yo e pou arive anglouti yo kote yo ya pase nèg sa yo pa ka jwe avèk yo yo gen de mwayen se swa yo pran yo yal nan prizon oubyen yal jwenn bawo. Konprann mwen. Ti fwa yo di kisa ki opsyon yo gen pou yo. Menm jan an tou w ap gade nèg ki kite lakwa peyi si w konprann kòm yo fizyone li menm ansanm avèk gran gouv koulye a w ap gade yo sou tout teritwa Jan Deni nan premyè seksyon ti rivyè latibonit y ap tout kay moun antre ou konprann y ap vòlè tout sa moun genyen antre anndan moulen yo bwote diri moun vin avèk machin yo vin a motosiklèt Pran tout bagay men nou twouve ke lapolis la gon travay ki pa fèt alò nou pap krache sou efò lapolis ap fè wi yo atake yo fè kèk bagay nan lakwaperis men nou panse ke fò yo ta entansifye travay ke yap fè yo la pou nou wè kòman nou te kab gen yon souf ansanm avèk gang nan paske gang nan li menm li vin parèt pi pwisan. Si lap fè travay sa e li pa gen pèsòn ki pou stopel m panse ke la gen yon moun mwen ka gade.
Donk sa pa gen lontan lapolis te anonse ke yo rantre nan fyèf gang kokorat san ras e eske polisye yo yo kenbe espas sa yo te anonse ke gen yon pati nan wout lan ki yo te debloke. Koman sa ye? Bon, e fok mwen di Guerrier, e alò sa m pral di a pèt anpil moun vin pa dakò li men map di l kanmenm, e gang lan parèt pi entelijan ke leta. Koman gang lan parèt pi entelijan ke leta? Kote ke e. E li te nan gang nan li menm, li kite zòn nan bay leta. Ou konprann? Li ale nan lòt zòn. Paske lè yo pa ka bay bilan konbyen chèf gang ki mouri nan operasyon ki fèt la a. Tout chèf gang yo la, yo mawon, yo deloje se vre, ou konprann, men yo kapab arive mete baz yo nan yon lòt kote. Se menm jan ki fè yo te rantre nan zòn Tirivyè Bayonè pou yo t al parèt sou Opoto. sou menm wout la ravin a koulèv la yo menm yo fè wout sa e plis ankò yo file pou machan desalin ou konprann men mwen panse leta ta sipoze ansèkle nèg yo konprann tout wout ki ka mennen yo a lòt kote konprann yo te sipoze bare yo konprann pou anpeche yo menm yo franchi lòt Ebyen se sa ki fè tou kounye a yo nan zòn myèl, ou konprann, yo nan zòn myèl, yo nan zòn konbenwa, yo nan zòn yo sou jadeni, y ap fè dega. Ou konprann mwen la mwen panse ke gen travay ki dwe fèt tou wi. Wout la debloke men debloke wout la tou li vin parèt trè trè trè trè trè danjre pase poukisa gang nan li menm li pa stab pandan ke li pa stab la li pran raje a pou li pou li a se sa l ap fè l ap fè dèzaksyon pirat Konprann lap fè des actions pirate pandan moun ap pase epi kout bal ap ouvè sou moun yo gen moun ki viktim ladann deja e koulye a la eske nou kapab vrèman di wout libere si wout la libere fò moun te kapab pase ladann an tout kyetid ebyen bon si ou pa ka pase ladann an tout kyetid m panse ke sa li vin parèt danjre e gon travay ki dwe fèt e sa map repete menm pawòl ke toujou tande e senatè Youri la. Latòti toujou ap di, paske l di ke si nou fè travay la, konprann, ki se enfòmasyon ansanm avèk enfiltrasyon, konba epi konsolidasyon, si nou fè sa yo, nou va fè konsolidasyon an, se tankou nou pa fè anyen, konprann, fòk zòn nan li arive konsolide, men pou kote gang yo te epi enfòmasyon nèg yo pa gen ransèyman, konprann, pou di yo men ki sa k ap pase, men ki kote nèg yo ye, nèg yo pa mawon tèlman pou moun ta wè yo, moun wè yo. Nou nou wè yo fòk nèg yo pran kontak avèk moun pou bay enfòmasyon epi yo menm tou arive atake nèg yo kote pou yo atake yo pou wè kòman yo ta libere bay latibonit la pou moun ka fonksyone.
Apa sa genyen la n tap pale de koukourat sa se Kanta lòt gwoup lan ki se baz Gran Grif, donk yo menm yo toujou la, toujou nan baz yo, toujou ap fè ekzaksyon.
Wi bon, nèg sa yo menm koulye a se teritwa y ap konkeri, ou konprann sa, se koulye a la. Sou zòn nan premyè seksyon ti rivyè latibonit sitou nan zòn chandeni nèg yo menm zòn nan nan men yo ye malgre genyen ti mesye kowalisyon yo sou chandeni kap fè rezistans ki di yo pap kite tèren an ba yo ou konprann men tou leta nou gen DDA la nou menm nap mande kisa DDA sa ap regle la DDA sa. Kisa lap regle paske tout sa yo fè ansanm avèk DD a, DD a pa janm fè anyen li pa janm vini o sipò de la popilasyon jan Denis Jèn misye pa janm fè anyen nan sans sa nou pale avèk moun ki pwòch li mwen menm kap pale avèk ou la Guy Jèn fè tout demach pou nou wè kòman nou te kapab jwenn o mwen yon ti sipò bò kote DD a li pa aksepte fè anyen se tankou DD a li menm li livre Latibonit bay gang se gang ki pako vle pran tout latibonit la paske misye pa misye pa ostil avèk gang yo li pa ostil misye pa pwouve ostilitel sil ta gen li pa montre ostilitel anvè gang yo ebyen siw gen yon DBA konsa plas li pa la ebyen sa fò nou klè sou li paske nou menm nou bezwen moun kap batay kont gang depi nèg la pap batay kont gang li pa gen plas li la. Se sa nou menm nap tann rele pouvwa santral dwe mwen menm map mande sa a menm nan non kilba ki se komite inisyativ pou lapè a nan ba latibonit avèk anpil lòt òganizasyon mwen kwè nou gen yon petisyon nap ekri la pou nou mande retire DDA sa la pou yo bay yon DDA ki vle goumen anfas gang. Voilà.
Ebyen mèsi anpil André St-Louis.
Ok se mwen pou remèsye w mesye Guerrier pandan nap lanse pou n fini pou n mande ansanm ak Vladimir Paraison li menm lè lap pale mwen m panse ke fò l aji avèk rezon fò l aji avèk rezon e nou mande li rapid pou l retire DDA sa la pou yon lòt DDA vini omwen si se pa nan yo menm pwoblèm nan e nan pouvwa santral. Si yo konnen yo vle pou yo retire gang, enben pou yo bay moun ki prè pou travay kont gang nan Latibonit pou yo kab delibere. Mèsi anpil.
Wala, mèsi anpil. Lòt nouvèl, depi lendi 15 jen an, pri kèk pwodui petwolye bese sou mache nasyonal lan e daprè.

Genyen kolektif 4 desanm ki minimize desizyon gouvènman an pran pou retire 35 goud sou dizèl lan ak 60 goud sou kerozèn nan. Responsab estrikti sa a, Jean Robert Argan, mande gouvènman an pou tounen pito sou mezi li te pran pou monte gaz la 17 wotè. Pou Jean Robert Argan, mezi sa a pa itil anyen puiske pri pwodui moun manje yo ak kous machin rete menm jan. Li mande gouvènman an pou desann gaz lan pi ba pri li te ye anvan si li vle popilasyon an rale yon souf tout bon vre. Ann koute Jean Robert Argan, li te pale nan mikwo Reginald ki yo te mete sou pye sa pa gen lontan pou kapab antouka konseye gouvènman an nan kesyon pri gaz lan e se sou desizyon yo, donk sou pwopozisyon yo, gouvènman an desann pri gaz la. Kisa desizyon sa a, kisa ki motive desizyon sa a? Pou konprann pi byen desizyon sila, antouka nou pral pale avèk Jacques Anderson Desroches. N ap di bonjou e byenvini sou Karayib FM.
Bonjou Guerrier, bonjou Johnny, bonjou Deshommes, bonjou pdg Papic Monsignac, bonjou tout zanmi oditè, zanmi oditris yo, zanmi entènot yo. Bonjou Ayiti, bonjou lemond, bonjou moun ti rivyè Latibonit kote m soti ki nan sitiyasyon difisil depi plizyè lane. Donk m apresye yon plezi pou m founi ak peyi a tout ansanm eksplikasyon l ap bezwen pou l konprann dinamik fonksyonman Konsèy Konsiltatif la, pouvwa l gen ak limit aksyon l yo.
Wi, an nou ede nou konprann non desizyon sa ki te anonse sa gen kèlke jou e ki rantre an aplikasyon yè kote Otorite yo anonse rediksyon sou 2 nan pwodwi petwolye yo, la nap pale de dyezèl lan epi kerozèn nan. Gazolin nan li rete enchanje. Eseye eksplike nou nasyon an antouka poukisa gazolin nan li rete menm jan e kisa ki alabaz ke lòt pwodwi yo yo menm yo pri yo desann.
Wi, dosye Petroni a, janm te di w li gen anyen, li gen konpleksite pa l. Malerezman nou nan sitiyasyon ki trè delika e la li bezwen òm e fanm deta responsab nan divès nivo nan peyi a pou konprann, pou enfòme peyi a mye a de bòn enfòmasyon. Ayiti gen 2 mache petrolye, Ayiti pa achte gaz brit, l achte gaz rafine. E gaz rafine a yo vann li pa galon. E l achte l nan Le Caribbean Flats. Jodi a m fè ofis de manm konsèy la e ofis de pòtpawòl li. Donk la gen banm eleman ki te gen yon fasite de fòmasyon ki a dispozisyon m, ki a dispozisyon tout nou tout nan konsèy la e l pèmèt nou analize mye chak desizyon n ap pran. Donk pou desizyon yo pran, nou gen kat eleman yo konsidere pou pran desizyon. Pa egzanp, lè w tande baril petwòl sou mache entènasyonal la vann 10 goud oubyen 15 goud, lè Ayiti ap achte gaz, li menm l achte gaz rafine nan Le Caribbean Platts, l achte gaz la pa galon e l achte l bokou pli chè ke pri l vann nan. Sa vle di kisa la tè? On gaz li achte 100 dola pa egzanp pou baril brut la, enben rafinè w ta pral bezwen 15 pousan. Si w te yon peyi ki te gen otonomi, ou te gen rafinri, Kounya lè w ap pral achte l nan men konpayi k ap rafine l la, ou pral bezwen 60 pousan. Pri w t achte l la met sou li, sa vle di ou t achte l 100 dola, li pral koute w 160. E son mache de bousye, li varye a tan e lye. Li ka varye jodi a l gon pri, demen maten l gon pri, apre demen l gon pri. Men sa k fondamantal nan sa, se ke gen 3 pwodui ke Ayiti bezwen pou l nan pwodui e sa yo nan enèji fosil la gen 3 pwodui, genyen esans, se gazolin, gen gazòy sa nou rele dyezèl an Ayiti a e gen kerozèn. Yo chak achte apa. E sa se pral depann ki jou yo achte yo. Pou n analize, pou n pwopoze pri yo, y a le TM a, Taux Moyen de Change la, Bill of Lading ki vini an, e nou gen strikti dè pri a, nou gen le Platts, Caribbean e le Premium. Kat eleman sa yo se zouti de.